E premye antretyen nou ap fè maten an, nou pral pale sou fenomèn sa a, El Niño, ke yo pa twò pale an Ayiti. Nou pa twò tande pale de li an Ayiti. Men, se yon fenomèn ki ka modifye vrèman kotidyen nou, notamman agrikilti nou yo an Ayiti. Vwala poukwa nou te estime li enpòtan e menm ijan pou nou abòde sijè sa a nan Panèl Majik e pou nou Pale de li, nou gen plezi pou nou akeyi Agwonòm Jean Adonis César ki deja avèk nou. Mesye César, bonjou, se yon plezi pou nou pale avèk ou maten an.
Bonjou Livert, bonjou tout oditè oditris Magik 9. M kontan la, m apresye le fèt ke medya an Ayiti kòmanse de plis an plis ap enterese a lasyans e ap fè mesaj la rive bay moun ki pi lwen yo, moun ki pi plis yo. Wi, e e e nou remèsye w paske ou menm e e jan mwen wè l nan plizyè lòt medya ou disponib pou a abòde sijè sa e pale ansanm avèk nou. M vrèman kontan pral fè ti pale sa avèk ou. Jan mwen sot di l an, e nou pa twò tande keseswa dirijan yo oubyen a de lòt lidè nan kominote an pale de fenomèn sa ki ap rive sou nou e pandan ke Konsekans li kapab pote yo ka enòm sou sosyete a. Deja, Mesye Césaire, ki sa fenomèn El Niño an ye? Ki sa El Niño an ye pou omwen nou mete moun yo dan le men eseye fè yo konprann de ki sa nou pral pale maten an?
Ok, bon, dabò m ap di ke sa k fè nou pa tande pale de fenomèn nan sitou an Ayiti se paske Se pa yon fenomèn ki fèt de manyè ponktyèl avèk yon gwo chòk spektakilè ki pwal eblouyi moun epi pou yo ta pale de li. Se yon fenomèn ki ka pral, ki pral etale l sou plizyè mwa. Li konn menm depase, li konn menm rive atenn 18 mwa pou l aji. E ke manifestasyon yo, anpil fwa se de bagay ke nou abitye wè deja, ki fè ke defwa moun pa rann yo kont ke se yon fenomèn anplis Ok an fèt sa El Niño ye, El Niño se sa n kapab rele yon anomali pa rapò a yon sitiyasyon nòmal an fèt se yon fenomèn klimatik ke l ye, fenomèn klimatik natirèl pa rapò a yon sitiyasyon nòmal nou gen sa rele yon anomali pozitiv nan zòn pasifik la li fèt Prensipalman li fèt nan lanmè, nan oseyan pasifik la, e n ap raple nou ke oseyan pasifik la se anviwon 30 pousan de planèt la, li chita sou anviwon 160 kilomèt kare, yon gwo gwo oseyan, e se la ke fenomèn El Niño a pral chita. Kisa li ye? Anfèt, m ap dekri sitiyasyon nòmal la pou nou, lè pa gen El Niño, sa yo rele sitiyasyon neutre la, Nan Pasifik la ou gen yon seri de gwo van ke yo rele alize ki ap deplase dès an ouès. Lè yap deplase nan tan nòmal yo antrene avèk yo pil dlo cho ki akimile nan lanmè Pasifik la. Donk yo pran dlo cho sa, y'ale avèl, menen'l nan zòn Ostrali, zòn End. Epi mas dlo sa, mas dlo cho sa, li an jeneral bay gwo lapli nan zòn sa. Donk se yon zòn ki nòmalman plizyez, zòn Ostrali se yon zòn ki nòmalman plizyez, tandiske zòn Amerik di Sid ki pwente, ki bay fas nan Oseyan Pasifik la, li menm se yon zòn ki an jeneral sèch. N ap pale de zòn Pewou, zòn sa yo. Sa se sitiyasyon nòmal la. Mentan ki sa sa bay an kontrepati? Pa gen twòp lapli nan zòn sa yo, men piske dlo cho, alize yo pote dlo cho yo ale vè kot Ostrali, gen yon remonte dlo fwad ki fèt nan zòn kot Amerik di Sid. Yo monte dlo fwad sa a, li moute avèk anpil eleman nitritif, donk pwason ki an pwofondè yo, yo moute al manje, fè ke zòn sa a, an kontreparti de klima sèk sa ke l genyen an, li genyen anpil pwason. Sa se nan kondisyon nòmal. Pou yon rezon ke nou pa twò konnen, gen de moman k rive kote ke alize yo afebli, Piske alize yo afebli, sa k pase? Mas dlo cho sa a ki konn pouse ale nan zòn kot Ostrali yo, li pa ale osi lwen, li rete nan mitan Pasifik la, se la pifò lapli yo tonbe. Men sa a li fèt, lòske alize yo, yo febli konsa, li fè ke dlo cho ki konn abitye ale nan yon kwen nan glòb la, li rete etale sou lanmè Pasifik la, chalè a akimile. E chalè sa a ki akimile a, li pral gen de konsekans mondyal. Alò, n ap pale de alize, n ap pale de El Niño jodi a, se paske menm lòske l lokalize esansyèlman nan Pasifik la, se yon fenomèn ki genyen yon repèkisyon mondyal. Li modifye menm rejim komèsyal mond lan. Donk, Ayiti an patikilye, li konsène pa li menm. Donk, an rezime, n ap di ke El Niño se yon anomali pozitiv de tanperati nan lanmè Pasifik la, kòm se pi gwo lanmè a, n ap pale de 160 kilomèt kare de sifas, 30 pousan de planèt la, e si nou sonje nan klas segondè lè nou te lekòl, kantite chalè ki absòbe se mas miltipliye pa tanperati ou pa chalè masik. Donk si nou pran mas la ki enpòtan anpil, mas dlo sa ki enpòtan anpil, nenpòt ti ogmantasyon de tanperati ki fèt ladan l, l ap bay anpil anpil enèji. Se sa a El Niño ye, se yon anomali pozitif de tanperati e ki pral antrene yon seri de gwo, gwo konsekans. Talè nou pral wè konsekans yo, nan aprè kesyon yo. Wi jisteman, nou pral wè konsekans yo. Donk ou di se yon fenomèn natirèl. Donk nou te vle konnen èske li pa lye avèk chanjman klimatik paske m aprann ke se yon fenomèn ki abitye repete deja. ban nou detay pa rapò a sa. Li pa li avèk chanjman klimatik, se yon fenomèn.
Wi, m vle tande sou sa. Wi, se yon fenomèn ki la byen avan e te gen afè chanjman klimatik. Dayè, yo pale de yon epizòd ki te vrèman sevè tou nan ane 1877-78, Te genyen yon El Niño ki te sevè, ki te gen konsekans nan tout planèt la. Byentandi, pa t gen enstriman pou yo te mezire entansite li, men yo wè ke l te fè anpil, anpil, anpil dega. Donk, se pa yon fenomèn ki lye dirèkteman a chanjman klimatik, sof ke lè ou akimile de fenomèn sa yo, Tankou sa n ap wè jodi a, chofman klimatik la ki deja bay anpil chalè nan mond lan, ou adisyone El Niño a sou li, li vin agrave ankò plis konsekans yo. Men, jiska prezan, poko gen etid ki mete yon lyen dirèk antre El Niño e rechofman klimatik. Donk, sof ke, lè w adisyone El Niño a rechofman klimatik, la li bay de konsekans bokou pli grav pou pou planèt la. Anvan nou al nan konsekans yo sa yo ka ye jodi an, lè li te rive, kòman Ayiti te fè fas avè l? Èske Ayiti te ekspoze? E kòman nou te fè fas avèk sitiyasyon sa a? Ok, m pèdi w al anpe ba, m pèdi w ba anpil. Wi, wi, mwen di ke
sa rive deja, èske Ayiti te fè fas avèk li e kòman nou te konfwonte sitiyasyon sa a, Mesye César?

Si nou raple nou byen, 2015-2016 te gen yon sechrès egzajere, sitou Plato Santral peyi a, kote ke se, anfen, nou pa ka di se El Niño ki pwovoke sechrès la, anfèt, paske fò m di konsa, konsekans El Niño yo, an jeneral, yo divès. Tout kote nan mond lan pa resevwa konsekans El Niño yo menm jan. Gen de kote se gwo lapli El Niño pote, pa egzanp, nan Amerik di Nò, e akoz de kouran dirèk ke yo genyen, lè yo jwenn fòs chalè sa a, li fè de kondensasyon entans, li bay anpil lapli. E kontrèman a zòn Amerik di Sid, Amerik Santral, kote nou menm nou ye, e zòn Karayib la, nou menm nou genyen, nou jwenn anpil sechrès, anpil chalè. An jeneral, manifestasyon El Niño se fòt chalè ke l bay nan jounen, li bay yon seri de nwit ki trè cho, nou kapab remake depi kèlke tan nwit yo pa osi frèch ke yo konn abitye ye, ok. Sa fè ke moun yo pa egzanp, yo gen de difikilte pou yo rekipere, paske nou konnen somèy nan nwit la se yon bagay ki enpòtan anpil. Donk wap wè moun yo vin konstamman fatige. E bagay sa yo, yo enpòtan tou nan planifikasyon yon leta. Li pote anpil sechrès, li modifye rejim lapli yo, sa vle di ke gen de moman ou konn jwenn de ti lapli ou pa jwenn li ditou, Kote te konn gen sechrès li agrave l. Anfèt, El Niño an swa, se pa li menm ki pwovoke yon sechrès pou di l pwovoke yon sechrès menm. Se an jeneral de sechrès ki konn genyen nan de peryòd de lane ke li vin agrave. An jeneral nou plis pale de yon agravasyon, li egzasèbe ekstrèm yo. kote k konn gen lapli nou peryòd ki bay plis lapli, kote k konn gen sechrès li agrave sechrès la. Li kreye de kondisyon ki defavorab, sa se ta yon bòn nouvèl. Li, lè nan ane ki gen Elninyo yo an jeneral aktivite siklonik yo yo redui. Donk pa egzanp ane sa a nou pa ta sipoze genyen yon yon sezon aktiv. Kapab toujou gen yon fenomèn ki pase k fè anpil dega wi, men an tèm de kantite An tèm dentansite, nou ka pa gen yon sezon ki aktif. Donk, ann Ayiti an 2015-2016, lè sa pase, sa ki rete nan lespri moun se lagrann sechrès de 2015-2016 ki te sitou atake, pa egzanp, Pitimi an. Paske lè gen anpil chalè, gen de maladi ki konn devlope, de ensèk, ki konn devlope, ki atake, ki atake de plant, ki bay de pwoblèm ke nou pa konn, pa konn abitye avè yo. Pitinye ayisyen an te frape anpil an 2015-2016, e anpil de chèrchè wè yon lyen dirèk avèk fenomèn El Niño a. E an Ayiti an jeneral, sa nou resanti? Nou resanti fòt chalè, enkonfò, nou pa alèz. Gen de moun ki konn menm santi y ap toufe lè gen pèyòd El Niño. Sa se pou moun yo. Pou pou pou jaden avèk levaj, piske rejim plivyometrik yo chanje, piske sechrès la egza egzasèbe, a se moman la ou gen pwoblèm de pwodiksyon, ou gen pwoblèm fouraj pou bèt yo, ou gen pwoblèm dlo tou paske gon rediksyon dlo. Ke ou genyen pa egzanp, si n pran si n pran toujou sou 2015, 2016 la, Dapre CNSA avèk SUZNET, 50 pousan pwodiksyon agrikòl anyèl la li pèdi an 2015-2016. Kanpay prentan an, ki reprezante a li menm sèlman 50 pousan nan manje ke Ayiti pwodui, ebyen nan kanpay sa a nou te pèdi 50 pousan ladan l. E gen de zòn menm ki te arive pèdi jiska 70 pousan nan rekòl ke yo te fè. Pwodiksyon sereyal, pwodiksyon tibèkil, daprè FAO, an 2015 yo te atenn nivo pi ba yo depi 12 an, 2016, 2015, 2016, paske El Niño te afekte yo. Donk, konsekans yo, yo konn ekstrememan grav. Pa egzanp, menm CNSA avèk pam te rapòte ke An 2016, akoz de El Niño ki te pase, nou te gen 3,6 milyon moun ki te nan ensekirite alimantè, sa ki te reprezante alepòk 34 pousan de popilasyon an. Ant janvye 2016, pri semoul mayi a te ogmante de 6 a 120 pousan parapò a mwayèn sou 5 ane anvan yo. Donk sa se ansanm konsekans e. ke El Niño kapab genyen sou Ayiti. E anplis de sa, ou jwenn yon peyi ki te deja gen de vilnerabilite ke l genyen depi lontan, epi El Niño vin kwaze avè l, li vin ogmante bagay yo. Donk, gen de moun nan de zòn ki konn gen de ti pwen dlo, se li menm sèlman yo konn itilize, bagay sa a kare kareman, pa gen dlo, sòl yo vin konpakte akoz de sechrès la, ou vin genyen, lè vin resi vin gen lapli, li pwovoke inondasyon paske sòl yo tèlman vin solid, gen anpil ruisèlman ki fèt yo pa enfiltre ase. Tout sa se de konsekans El Niño paske El Niño fò n konnen ke se yon fenomèn ki pa chita sou jis yon mwa, yon mwa dete eksetera. Okontrè, El Niño se yon fenomèn ki pran nesans an jeneral vè jwen avèk mas, ki pral atenn pik li nan mwad desanm, zòn Nowèl, sa k fè yo rele l El Niño tou, paske se Sid-Ameriken yo, sitou Perivyen yo, ki te remake ke li atenn nivo ki pi entans li vè la Nowèl. Donk sa fè yo rele l El Niño. Mentnan, El Niño pral fini an jeneral nan mas a jwen lòt ane a. Donk se yon fenomèn ki chita sou 2 ane an jeneral e li retounen chak 3 a 7 an. E jodi a la, bon, pa egzanp, nou te gen yon El Niño 2023, 2024, men nou gentan pral, nou pral gen El Niño la ane sa, e nap, nou kapab gen yon Super El Niño. Sa vle di ke menm sik la kapab modifye, kapab modifye, men li kapab tounen sou 2 zan tou. Donk konsekans sa yo ke nou sot wè la a, gen lòt ki pi grav toujou ke Ayiti genyen. Mentnan kisa Ayiti konn fè an jeneral? Fò m di w ke nou pa nou pa konn prepare repons pou El Niño an Ayiti. Paske se pa yon fenomèn spektakilè ki make lespri moun. Pa egzanp, ane sa a mwen wè gouvènman an gentan ap prepare stòk pou siklòn. Yo gentan transfere kontenè de medikaman dan le sid. Se yon bon bagay. E se youn nan, se youn nan, nan, nan lafwa sa ap fèt nan peyi a. M aplodi sa. Men sepandan, pi gwo menas ke nou pral gen la a, paske nou kapab gen aktivite siklòn yo ki redui, men nou pral sibi konsekans El Niño. Nou deja genyen e pli de, prèske 4 milyon de moun, si pa plis, nan ensekirite alimantè. Ebyen yon sipè El Niño pral agrave sitiyasyon sa. Ti kal pwodiksyon ke n ap fè a l pral konpwomèt. Nou pa prepare pou sa. Paske lè w ap prepare genyen 3 nivo dadaptasyon. Donk de premyeman ou kapab fè atenyasyon men nan kad El Niño li difisil nan jan Ayiti ye la pou n kapab fè yon atenyasyon paske sa pran anpil ane pou n te prepare nou. Nou kapab fè adaptasyon men genyen 3 tip dadaptasyon. Gen yon adaptasyon ke nou rele, m ta ka di sa, yon adaptasyon ki plis spontane, ok, kote ke se moun yo ki annik rete konsa, yo wè yon fenomèn rive sou yo, li afekte yo, epi yo reyaji, menm si yo pa gen syans reyaksyon an. Yon adaptasyon ke yo rele adaptasyon planifye. La a, anpil nan peyizan nou yo, Agwonòm nou yo, espesyalis nou yo, yo konnen ki jan pou yo planifye adaptasyon an lè gen defi noumen, se chèf k ap pase. Yo abitye avèk sa deja. Lè l pi sevè tou, yo gen abitye avè l. Yo kapab fè yon seri de pratik agwoekolojik, agwoforesteri, yo kapab fè payi, yo mete pay, yo kapab konsève dlo, yo fè de estrikti de konsèvasyon. Sa yo abitye fè l deja, menm lòske sechès la pa sevè, yo abitye fè l deja. Mentnan, adaptasyon ki pi enpòtan, se sa nou rele adaptasyon transfòmasyonèl. kote ke leta nan peyi a konnen ke se yon fenomèn siklik ki retounen chak 3 a 5 an e ke gen de mezi pou n mete an plas pou sa. E la se faz sa ki pa janm fèt paske kòm mwen di nou fenomèn nan lè l vini li prèske dilye. Nan lanati, Eko Kumbadou se yon fenomèn òdinè, swa eksepsyonèl yon sechrès pase. Alòske se yon bagay siklik, menm jan nou prepare nou pou siklòn chak ane, nou ta sipoze prepare nou pou nou konnen ke gen yon fenomèn ki rele El Niño ki souvan pase e kijan nou ta dwe reyaji pou la. Sou se pwen, fò m di nou ke Leta ayisyen, m pa pale de gouvènman aktyèl la sèlman, Leta ayisyen de manyè estriktirèl li pa janm reyaji parapò a fenomèn sa. Malgre ke UHM bay bilten anonse ke nou pral gen Super El Niño, lòt ajans di sa, nou pa jwenn yon reyaksyon striktirèl pa rapò a fenomèn sa ki ta pèmèt ke moun yo, sitou peyizan nou yo pou yo reyaji. Se konsa bagay la ye.
Ok. M vrèman kontan paske la ou ba nou de chif detaye de kisa konsekans yo Kounye, se ke m vrèman apresye, l ap pèmèt ke oditwa la, li genyen, ann di, on vi sou ki sa sa koute nou deja, on fenomèn elène. Mentnan nou an 2026, malerezman, vilnerabilite nou, m pa vrèman di li double, li kentuple, m pa vrèman vle mete on chif paske Nou pa gen de etid ki fèt avèk sa men yon moun kap gade a l'oeil nu ou santi ke sitiyasyon li agrave Mesye Césaire. E ou menm m konnen ou vrèman ap akonpanye peyizan yo sitou nan travay de rechèch pou obteni grad doktora ke ou menm wap mennen nan plizyè rejyon nan peyi an. Kisa, kisa ou wè, kisa w obsève, kisa, kisa w ka antisipe, kisa anplis ou ka di de konsekans nou te viv an 2000, nou te, nou te genyen an 2020, an 2015, 2016 yo, kisa konsekans lan ka ye e, e pou nou menm ane sa a e, e Mesye Césaire?
Bon e nou oblije di bagay la jan li a, lè w pa gen preparasyon ou oblije atann ou pye. E la bòn nouvèl se ke antre 2015 a 2016 peyi a vin gen plis chèrchè nan domèn adaptasyon o chanjman klimatik.

Wi wi, anfèt se inivèsite a yon manè jeneral, inivèsite prive e inivèsite leta. Inivèsite prive yo ap fè anpil efò sèjousi, y ap fè anpil rechèch ki oryante sou chanjman klimatik, sou adaptasyon chanjman klimatik, menm jan inivèsite leta a tou. Donk gen anpil pwojè de rechèch ki al jwenn peyizan yo ki fè des eksperyans avè yo, ki montre de bòn pratik. Men, kòm ou di l, se pa yon bagay ki jeneralize, se nan kad yon rechèch li ye, poko gen gwo envestisman vrèman. Paske ou ka montre moun nan de teknoloji, de teknik pou li amelyore kondisyon l, men si pa gen yon swivi o nivo etatik, si pa gen yon entèfas antre lasyans, kolektivite yo e lapolitik, Li difisil pou ke pratik sa yo, yo perenize e yo jeneralize. Men, nou kapab note ke se deja yon bòn choz ke parapò a 2015-2016, nou genyen de rechèch k ap fèt sou teritwa a menm avèk de done ayisyèn. Sa a, li te pi difisil avan. Kounya a, nou kapab rann omaj a chèrchè sa yo, ki yo menm ap pwodui de done ki Adapte a reyalite peyi a. Sa vle di ke yn fwa ke leta li menm li deside ale nan direksyon sa, l ap kòmanse jwenn de dokiman syantifik ki apwopriye a sa, l ap kòmanse jwenn de rapò, de teknik ki deja kòmanse epwouve sou le tèren. Sa a, pou mwen menm, se yon bòn nouvèl. Men, kòm mwen di nou, se pa yon inisyativ leta. Se pa yon kòmand ke leta fè a linivèsite di manye jeneral tankou yo fèt nan seri lòt peyi kote ke lè yon fenomèn ap rive bagay la kòmanse ap bay pwoblèm epi leta li menm li mande inivèsite a reyaji li mete lajan pou sa pou de rechèch fèt nan domèn nan pou eseye konteni sa kap pase a nou pa gen sa nou poko rive nan faz sa an Ayiti sa vle di ke jodi a la an 2026 pandan ke ekspè yo anonse yon sipè El Niño on pe satann o pire ou pral genyen yon seri de peyizan malerezman ki antre 2015 a 2016 ke malerezman yo pa aprann anyen de nouvo. Pase fenomèn nan fin pase, donk yo panse se yon bagay ki fini, se te yon bagay, jis yon bagay eksepsyonèl ki te pase. Donk yo pa gen okenn aprantisaj yo pran. Donk fenomèn nan kapab vin pi grav paske yo pa gen lòt jan pou fè, se envestisman avèk fòmasyon. Pa gen envestisman nan sektè yo, pa egzanp, Sa leta pa kapab fè si fenomèn nan pase paske ou pap ka anpeche l pase. Sa se premye bagay la. Ou pa ka anpeche El Niño pase, ou pa ka anpeche ke li frape Ayiti. Sa k kapab fèt kounye a, se depi kounye a leta ka kòmanse travay avèk peyizan yo pou ba yo de semans amelyore, de semans ki rezistant a chalè, a sechrès. Minis agrikilti konn bagay sa a byen, yo abitye fè li, gen anpil agwonòm sou tèren k ap fè l, nan direksyon depatmantal yo, gen de kote konn fè l nan de pwojè ponktyèl. Malerezman, le pwoblèm se ke an jeneral, siksè sa yo se de ti pwojè ke de bayè finanse ki pa prete. Donk, trezò piblik pa gen gwo gwo envestisman l fè nan sa. Men, teknik yo nou konnen yo deja. Donk premye bagay la se ta aranje nou pou ke moun yo gen semans rezistan a chalè ki disponib pou yo. Sa se depi anvan fenomèn nan pase, nou kapab fè sa anvan ke konsekans yo kòmanse grav nou kapab fè sa. Paske nou detan nan El Niño la kounye a. Men, gen lòt bagay toujou ki pou ta fèt. Gen jesyon dlo a ki pou ta fèt. Gen de kote ki gen dlo la, yo ta kapab pèmèt ke moun yo ekonomize dlo sa, fè de ti de ti ka e ti baraj, ti retni dlo, ok, pou yo kapab genyen dlo disponib pou yo redwi pwoblèm dlo k pral vini an. Sa se de bagay ki kapab fèt kounya, yo ka kòmanse fèt. Men, kòm fenomèn nan ap pase kanmenm, lè l fin pase, sa k pral pase? Moun yo p ap gen semans. Gen anpil moun kap pèdi jaden yo kanmenm. E an jeneral peyizan se nan jaden ke li gen ane sa a ke li prepare semans pou ane pwochèn. Donk konsekans se ke moun nan ap pèdi jaden ane sa a e li pap genyen semans pou li repwodui tèt li lane pwochèn. E se la fò leta entèvni. Yon entèvni pou l bay moun yo semans. Tankou jan yo konn fè apre yon seri de siklòn. E kòm mwen di nou, El Niño a mwen spektakilè, yo ta konn pa konn, pa yo bay pa wè nesesite pou yo reyaji apre sa. E kòm pa gen yon bagay ke kounye la yo di la, wi El Niño a fini, yo ta pa atantif a sa, e ke yo pa konnen ke gen yon moman fòk yo yo menm yo entèvni pou sa. Donk e sa a leta dwe fè, entèvni rapidman apre fenomèn nan fin pase pou ede moun yo rekonstitye stòk de semans yo pou yo relanse tèt yo. Men li pral oblije nesesè pou sètèn zòn ke leta bay dè sibvansyon tou. Gen de bagay ki konn fèt nan yon seri de peyi, li poko fèt an Ayiti, sa kapab fèt tou, kote ke leta konn aranje l pou ke bank yo bese to denterè yo apre de gwo fenomèn konsa, yo bay de kredi priyoritè a sektè agrikòl ki pi afekte a, yo pèmèt ke yo bese to a trè ba, oke, leta pote l garan tou, li pèmèt ke moun yo relanse, e sou yon peryòd de 6 mwa jiska 1 an apre Fen fenomèn nan, kredi sa a rete kanpe a to sa a priyoritèman pou moun ki nan sektè sa a. Apre sa, bank yo kapab rekòmanse bay to yo abitye bay la paske se lè bank se komèsyal pou yo ye, se benefis y ap fè. Tout sa yo se de aksyon ki kapab fèt, ki kapab fèt pa Leta. Men fòk Leta konnen ke li menm li se yon regilatè jeneral nan peyi a. Donk, tout sa k kapab ede nan bay repons, menm lòske leta li menm li pa ka fè l dirèkteman, fòk li ensite sektè k kapab fè l yo pou yo fè l. Nou te pale de bank yo la. Nou ka pale de pil lòt sektè toujou ke leta kapab chita avèk yo pou wè kòman reyaji paske se yon bagay nasyonal li ye. N ap pale de yon fenomèn ki pral ogmante ensekirite alimantè a, ki pral fè l pase nan plizyè milyon moun. Donk se prèske yon bagay ki se yon bagay ki konsène, se yon bagay de sekirite nasyonal ke l ye paske nou konnen ke depi gen ensekirite alimantè, nivo ensekirite a kapab menm ogmante. Donk se pa yon bagay pou Leta jwe avè l. Si peyizan ou genyen an pa kwè nan plante ankò akoz ke jaden l pa bay ankò, gen sechrès ki pase, gen fenomèn li pa konprann, anpil ladan yo pral kite lagrikilti, yo pral tounen bè de bagay ke yo panse pi senp, pa egzanp fè taksi moto. Nou pral fè egzòd nan se nan se li grann vil. Sa yo se de konsekans ke nou ka pral jwenn nan nan eli nouvèl 2026 la la. Si pa gen desizyon k pran, ou pral gen yon de vag moun ki tap reziste toujou ki te ret nan sektè agrikòl la. Ki pral kite paske yo pral dekapitalize. Non sèlman y ap pèdi kanpay sa a ke pa gen moun ki te di yo anyen, ki te avèti yo anyen. Yo yo twouve yo an plen El Niño san yo pat prepare. Yo pral pa kapab envesti nan kanpay ane pwochèn nan paske yo dekapitalize epi gen moun k ap just kite e si yo kite fòk yo manje yon kote y ap tounen tèt yo. Sa k pi mal yo pral antre nan sa k pa bon men genyen k ap antre nan lòt sektè ki pa de sektè de pwodiksyon se de sèvis moun nan antre nan taksi moto se yon sèvis l ap se pa yon sektè de pwodiksyon nou pa kapab E lòt pwoblèm ki genyen se ke, m pa konn si nou la? Wi wi wi wi wi nap tande w nap tande w avèk anpil atansyon. Gon bagay ke talè a m pa di l, piske El Niño son fenomèn ki afekte mond lan, menm enpòtasyon yo pri yo konn moute o nivo entènasyonal. Paske peyizan lòt peyi yo tou yo menm yo afekte tou. Yo envesti bokou plis pou yo reziste a El Niño. Yo menm tou, pri yo pral fon monte, pral gen yon enflasyon. O nivo mondyal, li pral, pri yo pral monte. E kounye a, vwala ou menm ki pa pwodui, ti pwodiksyon paw la, ou pèdi l, ou pral bezwen enpòte bokou plis, e pri yo pral monte tou o nivo entènasyonal. E se sa son lòt konsekans ankò ki pral gen, ki pa, ki pa yon konsekans ki sòti a lenteryè peyi a, menm li sòti pi lwen de sa. Sèke nou viv an grand majorite sou sa nou enpòte, pi fò sa se sa n ap manje. Ebyen si mwa 1 nan a depi El Niño fin lanse apre l fini tou pral gen yon ogmantasyon dè pri o nivo entènasyonal. Donk sa a ankò son konsekans ki kapab rive sou nou. Pandan ke nou pa gen manje lakay nou, menm achte nou ka pa ka jwenn pou n achte nan pri n te konn achte anvan an. San konte dè pwoblèm de sante piblik. Pa egzanp, moun ki trè sansib a fòt chalè e moun ki konn gen de pwoblèm an jeneral lòske li fè cho nan mwa ete yo, ebyen ou pral gen pi fòt chalè, ou pral gen enkonfò, lè a pral lou, ebyen ou pral gen de moun sa yo ki pral gen plis admisyon nan lopital yo pou jan de bagay sa yo. Wi, map tande w. Kounye a, sa m ta pral mande ou, Mesye Cesar, se kisa ou konsève ki konpòtman peyizan yo jodi a? Il est vrai que nou gen kèlke mwa depi nou antre ladan, paske m kwè ou di m li kòmanse an jwen, si m pa twonpe mwen, Men ke li pral atenn pik li, li pral atenn pik li nan mwa desanb la, paske m vreman t ap tande w avèk anpil atansyon. Men nou konnen ke depi menm avan fenomèn El Niño an, mwen menm m gen gran tonton mwen, fanmi e zanmi, se nèg andeyò nou ye, ki te deja ap plenyen pa rapò avèk difikilte yo genyen pou yo pou yo plante tout lajounen ap di egzanp yo pèdi yon jaden pwa yo pèdi yon jaden mayi pitimi menm se se se se pa pale gen prèske pa plante bagay sa ankò lakay mwen lè wap pale de Bon Shabato nan moun okay. Se de moun ki te deja plenyen deja Professor Cesar. Mentnan ou menm ki sou tèren an, kisa ou wè? Eske se de konsek alò ann di de pwoblèm ke nou tap konfwonte deja ki riske agrave e ki deja konpòteman, kòman ou wè peyizan yo yo reyaji pa rapò avèk sa? Eske Pat gen yon sòt de rezilyans ki tap konstwi avan menm ke nou pral wè konsekans El Niño a. Ok, son kesyon ekstrèmeman enpòtant paske li rive sou aktè presipo pwodiksyon agrikòl peyi a ki se peyizan yo, agrikiltè yo. An jeneral peyizan yo, yo genyen de reyaksyon lè yon bagay nouvo parèt sou yo paske kòm se de agrikilti yo viv, Yo eseye jwenn de teknik. Swa yo gade sa k ap pase nan lòt zòn nan peyi a, ki teknik ki bay de rezilta, yo kopye l, yo eseye adapte l nan zòn bò lakay yo, oubyen tou yo genyen de agwonòm ki vini, ki aprann yo de nouvèl teknik. Dèfwa, swa se ministè a ki voye agwonòm sa yo nan direksyon depatmantal yo oubyen nan biwo agrikòl kominal yo. Oubyen tou se de pwojè ke ministè a konn genyen, lòt ministè konn genyen, de pwojè de rezilyans, pa egzanp nou gen nou gen pwojè TPR, se yon pwojè ki rele Teritwa Pwodiktif Rezilyan ke m kwè ministè agrikilti avèk ministè anviwònman genyen ansanm. Nou gen yon pwojè ki aktyèlman ki rele pwojè PARSA, ki gen yon pwojè ki rele PGRAC, tou sa se de pwojè ki ap eseye konstwi rezilyans klimatik kay sitou peyizan yo. Donk, Ki fè ke peyizan yo yo konn genyen de fòmasyon ponktyèl, yo genyen de teknik pou yo kapab eseye adapte yo. Men le pwoblèm ki genyen se yon pwoblèm ki striktirèl. Se ke nou genyen yon peyi ki genyen anpil mòn ladan l, ki fè ke peyi sa a li gen anpil pant, ki konn koz ke sòl yo degade. Donk ou genyen de manè striktirèl yon konstitisyon ke peyi a genyen, yon fòmataj ke l genyen, ki ta mande ke nou travay latè avèk bokou plis entelijans, plis ke lòt peyi. E se la pwoblèm nan genyen, se ke peyizan nou an jeneral yo pa jwenn fòmasyon adekwat pou yo konn ki konpòteman yo dwe adopte lè bagay yo kòmanse chanje paske yo menm gen ladan yo k ap fè agrikilti depi karantan ki gen de fason ke yo aprann fè l ki prèske tounen yon woutin òdinè pou yo. Donk yo pa ka konprann ke yon bon jou yon moun vin di yo chanje l. yo konn gen anpil retisans pou yo chanje l, pou yo adopte e apwopriye lòt teknik. Pou ki sa sa fèt? Gen yon atik enteresan, yon atik syantifik enteresan ke Doktè Jacky Duville fèk pibliye, m panse m wè atik sa, sa ka gen 3 ou 4 jou, lè maksimòm yon semèn, e ki bay yon de chif ki vrèman, vrèman evokatè. Kote sa ki di ke nan ankèt sou tèren ke l mennen, nan analiz statistik ke l fè, li rann li kont ke 70 pou san peyizan ayisyen yo gen yon pèsepsyon ki diferan de ekspè yo sou chanjman klimatik la. Se grav hein! 70 pou san peyizan yo gen yon pèsepsyon ki diferant de sa ekspè yo di nan chanjman klimatik. Sa vle di gen anpil ladan yo ki pa kwè ditou e genyen yo pa panse sa n ap di a se sa, yo kwè yo kwè se yon lòt bagay ke l ye. Donk si pwoblèm nan pa byen poze, anpil fwa solisyon konn pa ka vini byen tou. Sa se premye bagay la. Men, kòm mwen di l, pa rapò a sèten pwojè, sèten aktivite ki konn genyen yon seri de zòn, gen anpil peyizan ki arive pase etap sa yo. Men, rezilta yo klè, CNSA pibliye rapò li trè souvan, menm Minustah konn gen rapò tou, pwodiksyon nou bese. Pwodiksyon nou bese malgre sa e anpil fwa nou pèdi dè jaden paske peyizan nou yo poko metrize sa kap pase nan klima a. Yo poko konprann ke gen yon bagay jeneralize nan mond lan ki rele chanjman klimatik ki ap aji sou disponiblite lapli. Dayè gen de zòn lapli a se pa kantite a ki diminye Se pito repatisyon an, jan l konn repati. Pa egzanp, Atò Santral, moun yo konn jwenn yon ti lapli nan mwa davril, mwa de me. Kòmanse gen yon dekalaj. Gen de moman se jous nan mwa de, se nan jous nan mwa de out yo konn vrèman jwenn lapli a paske depi trant, karant an moun yo abitye mete manje nan tè nan mwa de mas, mwa davril. Yo pèdi kanpay sa a. Donk sa a, peyizan poko antisipe. Menm nan kou ki nou fè, menm nan atik ke nou analize, nou wè se youn nan pi gwo pwoblèm yo. Se ke peyizan pa antisipe ke gen chanjman kap fèt, sitou nan rejim plivometrik yo. Li pa antisipe ke gen fòt chalè ki genyen an, li kapab, li gen gwo enpak sou fòmasyon de gren, sou grenn kap fòme yo. Li pral diminye menm kalite òganoleptik manje ke n ap pwodui yo, menm si nou wè manje a. E kòmsi m ta di w, si w konn wè yon seri de ti mango ki jon, ou panse mango a mi, lè w al manyen l, ou wè l li pa ko mi vre, li gen yon move gou. Donk chalè a fè ke l parèt tankou yon bagay ki prè, men li poko li poko atenn matirite l vre. Ou pral gen yon seri de manje konsa k ap rive nan mache yo konsa ke moun pa vle achte yo, se y ap pèt total. Donk la, menm si peyizan an Laplipa ladan yo kenbe ou arive konstwi yon rezilyans okou di tan, li depann de plizyè faktè, li depann de mwayen moun nan tou. Peyizan ki gen mwens mwayen yo, yo pli vilnerab, sa va de swa. E an jeneral nou gen anpil peyizan ki pa gen gwo mwayen nan peyi a, yo menm yo pa ka pase etap sa yo, se yo toujou nan premyè liy moun k ap fè defisi. Moun ki gen mwayen, pa egzanp, yon peyizan ki gen mwayen kapab enstale yon ponp, yon ponp solè lakay li. Moun sa a, menm lòske peryòd sechès la rive, li kapab, si l genyen, si yo te fè foraj oubyen yo enstale de ponp, li kapab sòti tèt li. Se pa tout peyizan k ap genyen sa. Gen de peyizan se lòt teknik yo ta kapab fè. Men kòm teknik sa yo pa jeneralize nan peyi a e nou wè konsekans yo. Pa egzanp, gen de teknik ki senp, de teknik de payaj, gen yon bagay, gen yon teknik ki rele zay ki konn fèt ak li fèt kenskòf, li konn fèt kenskòf ki an montay. Kote ke moun yo, yo fouye de twou, yo mete pay nan twou a, epi nenpòt ti gout lapli k tonbe, pay sa k nan twou sa a konsève dlo a pandan yon pakèt tan. Se de teknik, men yo pa ko jeneralize vrèman. Mwen genyen Pè Romain Lesage ki se yon spesyalis nan adaptasyon chanjman nan mond klimatik egalman, li eksperimante yon pakèt teknik avèk peyizan nan zòn Kenskòf. ki bay de trè bon rezilta. Enben kounya a, se kòman n kapab fè konstriksyon rezilyans sa a kolektivman. Se sa n poko genyen. Nou genyen de gwoup de peyizan ki yo menm te gen chans jwenn de fòmasyon, de zankadreman ponktyèl, swa akoz yon pwojè, swa akoz yon etid k ap fèt, yo kapab refè l, yo repwodui l yo menm, yo transmèt li avèk lòt moun ki bò kote yo. Men yo poko gen yon kanpay jeneralize kote ke ministè a, menm mete an plas de zògàn de vilgarizasyon nan de radyo kominotè kote ke y ap di moun yo kisa yo vle. Pa egzanp, sa m kapab di w, youn nan, youn nan fason ke ou kapab asiste moun sa yo, pou n ede yo konstwi rezilyans yo, paske yo pa ka konstwi rezilyans lan pou kont yo, ok, se di yo pa egzanp, Men ki men ki kilti ane sa pa egzanp pral gen yon fenomèn ki rele El Niño, men ki kilti pou n ta privileje paske kilti sa yo plis rezistans a la chalè. Minis la kapab di moun yo sa, agwonòm yo, moun nan zòn yo, teknisyen agrikòl yo, yo kapab di moun yo ke men ki kilti pou nou priyorize pou nou priyorize ane sa a. Men ki peryòd mwen kòmande pou nou mete nan tèt ou, ok, men ki mezi pou n pran. Fòk enfòmasyon an vin jwenn yo a tan. Si peyizan pa gen enfòmasyon an nan men l a tan, li p ap ka vin yon peyizan ki rezilyan. L ap kontinye fè de teknik depi sa l te konn depi l piti ki ap bay de rezilta dèfwa pou chans. Men se pa yon bagay savan kote ke gon fenomèn nouvo k vini epi li adapte l non se pa sa. Kòm mwen di l fòk adaptasyon an li fèt li planifye. Donk e sa k fè w ap wè de plis an plis peyizan ap vin mwens rezilyan pa rapò a lontan. Se paske gen de chanjman ki fèt nan klima men peyizan an li menm konesans li pa chanje twòp. Gen k konn tante fè de bagay pou kont yo yo eseye fè de eksperimantasyon Erezman genyen ki bon tou, gen espas pou eksperimantasyon ki bon. Men se bagay kòm mwen di nou se de bagay ki rete nan kad endividyèl. Nou ta renmen ke nou rive nan yon nivo kote ke o nivo di peyi, kòm li fèt Burkina Faso, yon seri de peyi nan zòn Sahel la, Mali, Burkina Faso, Niger, peyi sa yo m pran yo kòm egzanp. Poukisa m pran yo kòm egzanp? Paske yo twouve yo nan senti twopikal la menm jan ak Ayiti. Se de peyi ki gen klima ekstrèmeman arid e ki ap pran chanjman klimatik la, fenomèn ke n ap wè yo la, yo pran l de plen fwè. Yo pa bat ba pou sa. Se de peyi du sud global menm jan avek nou. Ebyen yo menm yo ari. Wi. En fait nou tap di moun yo ke jan mwen te mande w sa a deja pou nou ta fè yon antretyen spesyal sou rezilyans peyizan paske m konnen nòmalman travay rechèch ou se sou sa menm li ye. Nou vrèman trè sansib pa rapò avèk sijè sa. Kòm nou te di, demen gen dwa difisil. Nou panse nou ka planifye li wikenn pwochen pou nou wè kòman nou te kapab ankò yon fwa abòde sijè sa. Men,
malerezman, malerezman lè a rive. N ap di w mèsi anpil, Mesye Césaire, paske ou te fè ti pale sa avèk nou. Sou fenomèn sa a ki jan ou di l urjan, ki pa yon sijè oubyen yon fenomèn eksplozif pou tout moun tonbe pale de li, otorite yo yo pran de vrèman de dispozisyon pou ede peyizan yo e menm ede peyi an paske jan sot dil la li pap touche sèlman peyizan yo men gen li gon aspè sanitè ladan li notamman avèk de moun ki paka sipòte de fòt chalè mèsi ankò yn fwa nou swete w pase yon bon yon bon wikenn e nou espere pale avèk ou wikenn pwochen pou nou vrèman abòde sijè rezilyans peyizan yo pa rapò avèk chanjman klimatik la.
Mèsi anpil e mwen kontan inisyativ la anpil E map fini pou m di ke laprès kontinye sansibilize leta paske nou se vwa peyi a, si nou pale yon bagay anpil finalman leta ap tande l e lap pran dispozisyon ke l kapab ke l dwe pran paske peyi a gen ekspè pou bagay sa yo kanmenm nou pa ofon ditou vrèman jan nou panse a. Wi, mèsi anpil Pwofesè César. Dakò, ovwa. Wala, nou tap pale avèk Jean Adonis César a Gronòb, li tap pale avèk nou sou fenomèn El Niño a.